Hi guys, welcome everybody. We're gonna be cooking Haitian patty with my uncle. Bonjour tout le monde. Tout va bien. Je vais faire Haitian

Konbinezon. Jan lè m di nou pate konbinezon, li gen tout bagay. Li gen ze, li gen poul, epi li gen aransò avèk fwomaj. So sa se engredyan yo la, nou gen ze yo la, nou gen lèt pou nou melanje pate a, epi sa se bè, epi sa se. Nou gen tout lès epis yo. Nou gen ze la, nou gen fwomaj, nou gen vyann nan, nou gen aransò, nou gen engredyan pou nou fè pikliz yo, nou gen epis an poud, Epi nou gen epis ayisyen epi vyann nan avèk rès
bagay.

So Didi li menm son moun ki renmen graje li li menm lap graje lap graje li vle fè tout bagay nèt jodia m gen enpresyon se paske m pat vle li boule ki fè jodia l pat menm vle aran pou l ka pile paske lè l sot sot graje kawoutchou la li retounen pou l vin pile aran ansanm avèm epi lap fèm bale tou wi jan nou wèl la lap fèm bale anpil.

Prepare vyann nan la se ou oblije fèl byen rapid byen rapid vit vit vit vit vit paske la nou pa gen tan ankò videyo a m pa vle poul twò long long long long so m fin e rache vyann yo apre sa m pral epise yo la m pral prepare epis la la sa se epis ayisyen map mete ladann nan m melanje l ansanm avèk lòt ti epis yo so di di l la lap fèm pale map mete ti sèl map mete pwav epi map mete Res epis yo m bliye non yo so map mete epis Didi ap pile mwen map mete epis. Yes ti mesye sispann jere madanm moun yo pase ba yo pawòl. Yes so map kontinye la epi pandan map pile map fè epis Didi menm ap fèm fè tout bagay pou li. Ou konprann men m oblije paske si m pa montre l fè l kiyès ki pou montre l fè l annatandan se mwen menm ki renmen fè manje e li renmen fè manje ansanm avè m. So la m pral ouvri fou a la pou m ka mete vyann nan bwi so fou m gentan ouvri so vyann nan bwi menm si nou wè l pa li gen anpil luil li pa gen tout luil ke sa non se ti dlo m mete. So lòt ti bòl sa n ap gade la oubyen lòt resipyan sa nou gen la se resipyan kote m pral prepare fas ansanm avèk aransò a so m pral vide yon ti lwil ladann epi pou mete epis epi pou mete aransò vyann nan ki tap bouyi la so map tcheke l la map fè tès sou wan tès tou so epi map pwofite goutel wi ala ti bagay gou papa m swete nou ta goutel menm jan ansanm avèm la avan nou wè jan bagay vyann sa gou lè pate sa bon lè pate sa fini mezanmi. Se tèt chaje. So lè se nap kontinye la, so m gentan ouvri pati pou mal fè e fas a an, so la nap prepare pou fas a an. Nan fas a an nou gentan mete tout prèske epis yo melanje sèlman m konnen La a m te gentan mete ti magi e m pa mete sèl paske nou konnen aran gen gwo sèl malgre m te lave aran pou m te retire nan ti sèl la men m toujou evite met sèl pou l pa gen twòp sèl epi apre sa la m pral rache zonyon pou m mete ladann m te gentan koupe zonyon an deja wi men m pral mete zonyon an ladann m pa t montre nou pwosesis zonyon an paske li pran twòp tan. Ok so de la etan nap bwase nap kouvri nap bon sant ap moute pete tounem la mezanmi se se bon kote moun yo ta ye pou nou ta wè jan bagay sa santi bon jan jan jan sos aran sa santi bon etan nap wipe epi map netwaye sifas kote m pral e fè pat la epi pou m ka woule l so lèm fin pase wipe la m siye l ansanm avèk yon sèvyèt ki pwòp pou m ka al al woule pat la ok. Yeah la ou wè la konya la la map mezire e farin nan ak a vrai dire m pa m pa pran mesure spesifik non paske kantite pate m ta sipoze fè a m pa fè l paske e e engredyan yo te vin yon ti jan twòp m pa t vle fè twòp pate pou moun yo pat manje l but m te fè yon ti kantite sifizan pou Aswè a la pou nou te manje. So map pete lèt la la epi pou m ka mete ladann. So nou deja e fin mete lòt ti sèl e nan farin nan. Janm di nou an pa moute nou tout pete lèt la la epi pou m ka mete ladann. So nou deja e fin mete lòt ti sèl e nan farin nan.